8 jou avan 18 novanm 2021, fòs revolisyonè Jenèf an fanmi e alye, manyen youn, manyen tout, deside fè yon trèv pou pèmèt tout Ayisyen medite sou dat 18 novanm 1803, sou valè batay zansèt nou yo te mennen. E se nan kad sa a, avan 18 novanm 2021, fòs revolisyonè Jenèf an fanmi e alye deside fè yon trèv refleksyon pou pèmèt tout Ayisyen medite sou dat 18 novanm lan 1803 a. E se nan kad sa a, fòs revolisyonè. E se nan kad sa a, fòs revolisyonè Jenèf an fanmi e alye sou tout peyi a, patikilyèman nan tout zòn li gen manm ak alye li yo, yon semèn refleksyon sou batay Vètyè a, 18 novanm 1803. Inite ak lanmou ki sòti. Nan san zansèt nou yo ki te fè batay sa a kontinye koule nan san pa nou. E se pou sa, pandan semèn refleksyon sa a, n ap lanse jodi a, n ap mande Leta, sektè prive a ak sosyete sivil la 9 bagay prese prese. 1. Santral Vare dwe louvri pòt li byen laj Depi aprè midi a pou gaz la sòti san kè sote. 2, Apati jodi a, kamyon sitèn yo dwe vin ravitaye san kè sote, jodi an menm. 3, Chofè transpò yo mèt reprann travay jodi a menm. 4, Tout ponp yo dwe louvri ansanm. depi aprè midi an pou vann gaz la ak pri li te ye anvan an. Lopital, 5 lopital, biznis, lekòl, inivèsite, anbasad yo dwe jwenn gaz achte nan ponp yo san pwoblèm depi aprè midi an. 6 tout enstitisyon leta ak prive, ka louvri pòt yo san pwoblèm apati jodi a pou kontinye travay ak koumanse reflechi sou dat 18 novanm lan. Sèt, lavi dwe retounen swadizan nòmal jan sa te ye anvan pandan fòs revolisyonè Jenèf an fanmi e alye manyen youn manyen tout ap raple, Ke lavi chak moun konte nan peyi a. 8, Kidnaping, vyòl, vòl, asasinay dwe sispann. 9, Cha blende yo dwe fè bak al nan baz yo imedyatman. Sispann tire sou katye popilè yo. Kanpe sou pèsekisyon politik la. Lapolis dwe pito jwe wòl li nan lari a nan bay sekirite toupatou pou kidnapè ak kadejakè pa itilize zam pou tire nan tout zòn kamyon sitèn yo ap vin pran gaz yo. N ap fini pou n raple, semèn refleksyon sa a, ki gen rapò ak dat 18 novanb lan pral pèmèt nou jwenn opinyon 10 depatman an ak dyaspora a klèman sou demisyon PM defakto Ariel Henry san kondisyon. Trèv refleksyon sa a se pou pwouve bon fwa nou, santiman lanmou pou frè ak sè nou yo nan peyi Dayiti. Nou toujou di. Sosyete a, ke se nou, fòs revolisyonè, G9 an fanmi e alye manyen youn, manyen tout, k ap bloke peyi a. Jodi a, nou se yon fòs, nou pwouve li. Tout moun wè fòs nou. Nou tout wè Ariel Henry pa ka dirije peyi a k ap depafini. Kòm se fòs revolisyonè, G9 an fanmi e alye manyen youn, manyen tout, Kèk moun di ki bloke peyi a poul pa mache e kap kraze li nou pran desizyon lagel poul mache trèb refleksyon sa pou moun sa yo wè si se vre sa yo panse de nou an nou la nap pran nòt pou Ariel Henry pandan nap mande ak tout aktè politik sektè prive e sitou ak laprès pou yo pran responsablite yo. Paske si Ariel Henry pa demisyone menm pwoblèm yo kontinye nap leve trèv la e se pral dènye manch batay kont li an. Lè sa a pèsonn pap ka repwoche nou anyen ankò. Batay politik ame fèt nan tout peyi nan mond lan pou defann dwa w. Tousen te kòmanse l. Desalin kontinye. ak Petion, Christophe, Capois ak lòt yo. E se gras ak sa Ayiti egziste fizikman. Donk, n ap kontinye chèche liberasyon mantal la. Lòt Ayiti a, lòt Ayiti a ou lanmò. Viv fòs revolisyonè Jenèf an fanmi e alye, manyen youn manyen tout, viv Ayiti! Jimmy Chérizier, pòtpawòl fòs revolisyonè Jenèf an fanmi e alye, manyen youn manyen tout.